Gad mesye An anba fanm sa misye tonbe mesye Jan fanm sa tap di m twò smat pou li se kongo fèk vini l bezwen bagay sa yo.

Moun mande m kite kay, sa m fè? M pa gen lajan, m pa m pa gen tra, m pa nan travay, m pa gen espwa lajan. M ap just kite kay mwen an. Nou pa pa bezwen ap monte sou mwen konsa oo.

Ah men wap pase nan ri moute a nan antre a la mye m poste la m tap dekwaze la man. Ebyen ok men, map tou vini sou. Anh map tann ou la. Kou wap pase nan boulva la bro. Yes. Yeah. Ah yeah. Ese. Depi ti m ko dil genyen sou mwen la tèt chaje. Veye misye la. Sil pa sot la lap sot.

Bon bgy yes. Marvens mkwaza marvens menm. Mouche mkwaza marvens lèm di sa pa marvens mse di sa pa ti pipo. Msezi. Mse sezi tou. Mkwaza misa yon fanm. Men fanm sa son fanm. Son fanm ke mte konnen deja. Son fanm mte konnen deja. Swa rebeka konsa. Son fanm mfè anpil tabou.

li menm se nèg ki fèk vini nan peyi an e li bezwen bagay pou l ka kòmande. Kounya lè Mavens di m e madanm li, m etone. Ay m di fanm sa m konnen an menn, fanm sa gon bwe nan rajè, se Mavens ap ka jere l. E la e tan menn Mavens ap di m ke depi apre jou madanm ou te fin mete l deyò an, telefòn li kraze. Kounya la li vin pat gentan kite mesaj pou nou kounya l vin paka rele nou telefòn li kraze l pa gen telefòn kounya se fanm sa ki ramase l bò lari li vin al kay fanm nan misye ap esplike menn a fanm nan l ye e madanm li bagay sa yo fanm nan pran fè la dezòd poutan nou menm nap kraze tèt. Pase nan televizyon, pase nan radyo, bagay. M di misye, men si w vin ka fè m nan men, ou te ka ban nou pi? Misye di m li pa sonje oken youn nan nimewo pa m, ni nimewo pa w, bagay sa yo. Kounya la men, e misye ban m nimewo pa l. Misye ban m nimewo pa l, aktyèl nimewo l genyen. Misye di m pou m ba ou, pou m rele l, tout bagay sa yo. Men, se kòm si, nan moman m ap pale a misye an, bagay fanm nan rete la, an ale, an ale, m ap vin, san ale, m ap. Ou se fanm dous ou fanm tankou dive men fanm nan tou pa vle m fè twòp pale a Mavin m panse ke m ka pral di Mavin se yon fanm m rekonèt deja men ki fanm li ye men ki fanm fanm nan la ap di Mavin san ale an ale bagay sa yo men monchè m sezi men towo a men gwosè l menn men gwosè towo a men lajè l m di w men misye byen fre yo ak men men gwosè misye men misye ti pwopnad l ap fè a madanm li ap mache yo la a

Koman e gras ou yo? Mwen byen gras a Dye ou menm? Epi m pa janm tande w avan? Mwen k pa janm tande w e konsa moun gen zanmi? Oh vre ekout mwen lè mwen pwal lakay ou. Ou konnen madanm, anpil pwoblèm wi, ki fè nou pa wè nou pa pale. Aba yo trè konplike pou mwen. Pa gen la kòkòt. Humm kòm m pat vin lakay ou pou m te esplike w, m ap vin. Dario kite kay lan wi madanm. Saw dim la man ou kite kay lan sa ou fè menm ou pap travay. M pap travay m pap fè anyen sim esplike w kap madanm ki mizè map pase menm manje m paka manje non. Saw dim la madanm. Jan tande an wi. E anplis men jodi an la mèt kay lan vin mande m kòb m pa gon goud. Oh oh li pwoblèm wi ou gen pwoblèm nan la wi nan brezil. Anpil epi tou l di

Madanm gen kout gòj ou pase nan televizyon tout bagay tout moun di konsa yo pa renmen ki kote m pase televizyon pa janm gon moun ki di m bon yo epi yo wè ou byen bagay m di misye nou konn ou mouri misye di m non l pa mouri li an vi men nou kote l ap mennen w bèl ti vi a madanm tout bagay sa yo men misye pale m de ou anpil menm lè m ap di m esplike misye sa m ap pase y ap chèche l la misye prèske kriye bagay.

Li pran ti gason l mete deyò, sa vle di pou l pou li menm li panse l pa t ap jwenn revè a. Kounye a l ap mande m o ou pa gen zanmi, o si sou lòt bò se la, o pou l pou m pran l mete lakay li. Ki bon m ta pral mete l lakay mwen? Kote m gen kote pou m mete Sasou? Se pou mwen nan lari an pou l dòmi. Nan lari an pou l dòmi. M pa ka sezi konsa. Bagay sa fè m fò m fò m ri, fò m rele fò m rele fò m rele Marvens pou m mande pou m ba l zen sa. Cheri! Cheri.
Bebe.
M gon zen pou ou la wi. Domi m nan ap domi la wi men m ap soti kote w wi. M pa ka sezi konsa. On zen m gen pou ou pitit. Sak pase.